Hey tout moun mwen espere ke nou anfòm donk byenvini nan nouvo video sa nan video jodi an nou konn sa li deja se Roody Roodboy li ye se de sa ke nou pral pale de ko ke swadizan Roody Roodboy te genyen de gouvèneman an franchman jodi an nou pral fè yon gwo pale donk si tout fwa ou gen yon bagay a manje ou gen yon bagay a bwè yon te popcorn whatever ke ou genyen an. Pran li, enstale w devan televizyon, m pa konnen nan kisa w ap gade, gran ekran, telefòn, laptòp, tablèt, enstale w, nou pral pale. Jodi an mwen vrèman pran san m ansanm avèk tan m pou mwen gade live ke Roody Roodboy te fè sou kesyon maladi ke li te genyen, jan pwosesis la te ye pou yo te pran li etc. E mwen an dedwi anpil bagay ke nou tout pral nou pral pale de li. M ap bay avi m sou kèlke pwen ke mwen. pran ki vrèman enpòtan a chak fwa mwen note nan kantite minit pwen sa a di ou byen ou di wout bòy pale de pwen an epi m ap fè nou tande l pou nou ka debat sou chak pwen sa yo ki enpòtan m espere ke mwen eksplike l byen nan kaye sa a mwen note kèlke pwen ke ou di wout bòy li te mansyone donk pwen sa yo ki trè enpòtan pou eklèsi de se de moun k ap di de se de bagay ki pa nòmal de se de moun k ap di sa ke yo pa konnen. Donk mwen note pwen yo, mwen ap fè nou tande lè l di l epi n ap pale de li. Ok. Èske ou di Rudoy te gen maladi a? Èske l pa t genyen l? Mwen ap ba nou, mwen ap pale de chak posibilite ki genyen swa pou l genyen l swa pou l pa t genyen l. Donk m ap di nou, wi li te genyen l, men poukisa? Non li pa t genyen l, men poukisa? M espere nou konprann. Premye bagay mwen te remake nan video live ke Roody te fè sou YouTube lan de kesyon maladi an, se ke nan 5 premye minit lan li te jis ap rale moun yo vini nan live lan epi apresa li te komanse par mete moun yo an alèz, di moun yo kijan pou yo, di moun yo fè pridans etc. Map ba nou tande yon ti mòso. Sa m vle nou konprann la a se ke kowonaviris pa yon bagay ki vizib, ou pa ka wè l, ou pa ka wè l, men sa pa vle di pou otan ke ou pa dwe pridan. So konsign ke y ap ba nou nan lari a, konsign ke y ap ba nou sou entènèt yo, konsign ke doktè yo ap ba nou, konsign ke. Tout medya k di yel. E sesi fok nou pran prekosyon pou sa ki rive m nan pa rive pyes nan nou. Nan uityèm minit la, li fè konnen ke lè li te rive an Frans kote ke li te sipoze al jwe, li te genyen yon grip. Donk pou li menm se te yon bagay ki nòmal vu ke avèk chanjman dorè, chanjman de tan tankou pou soti an Ayiti apre sa pou ale. Nan Frans, an Frans kote ki fè frèt anpil alòske ou soti an Ayiti kote ki fè cho. Donk, chanjman sa a, li te kapab koze grip li an. Donk, li te twouve ke se yon bagay nòmal. An an Frans, m te pran yon grip paske m se yon moun ki pa ka fonksyone avèk sa k rele fredi. So, depi an Frans, m gen yon grip, men ki te pou mwen yon grip senp paske depi m rive nan fredi, nòmalman. Tout sa, se pou di nou ke. Pou li menm, otomatikman ke l rive, li te jis gripe, se te yon bagay ki nòmal. E an plis, li sinyale ke lè li te rive an Frans, like, li ka konte sou dwèt li kantite moun ki pote yon mask. Sa vle di ke moun yo pa t vrèman pran li jan ke y ap fè l pase sou rezo sosyo yo, li pa t vrèman konsa vre an Frans. Se sa ke Rudy Roodboy ta eseye fè konprann. Lè li ale, alò ke li pa fè sa ke li te gen pou l fè, vu ke Leta Lafrans te fè konnen ke. tout bagay ki ap reyini plis ke 10 moun sipoze pa fèt, dikou li te gen pou li te retounen an Ayiti, e daprè sa l di, vu ke li te gen grip lan li pat ok, li te fè madanm ni prepare yon chanm lakay li pou li, pou li te kapab rete an karantèn. M rele madanm mwen, m mande madanm mwen pou li prepare yon chanm. youn nan chanm ke nou gen lakay yo, epi epi m eksplike l sitiyasyon an pou m di l ke men sa ki genyen, pa mezi de prekosyon pou m pwoteje mwen menm, pou m pwoteje li menm, pou m pwoteje Woodensley, pou m pwoteje ti sè m nan k ap viv avè m, mwen oblije ale an karantèn. Li te gen yon grip, li tounen Ayiti, donk li vle mete tèt li an karantèn, sa pou mwen ki se yon. Rezolisyon ki trè trè trè bon paske lè ou sot an vwayaj ou rantre ou pa konnen ki sa k pase etc. Donk se nòmal pou ou mete tèt ou an karantèn pandan omwen 15 jou pou wè ki sa k ap pase si tout bagay ok etc. Sitou ou te gen grip menm si ou pa t gen okenn sentom ou te sipoze fè sa. Se nòmal li fè li fè aksyon sa. Donk, kontrèman avèk sa anpil moun sa anpil moun t ap di, se Roody Roodboy ki te kontakte MSPP. Mwen gen enpresyon ke gen anpil moun ki panse ke se MSPP ki t just like debake konsa. No, no, no, no. Se Roody Roodboy ki te kontakte MSPP pou l te di ke li santi li gen sentoum yo, li vle pou yo pase l yon. tès pou yo konnen eske li pozitif eske li negatif donk se Roody Roodboy ki te ekri mspp pou sa vu ke vu ke lè li tap antre depi nan èpòt lan yo te bali de seri de bagay like yon nimewo pou l voye tanperati l tou lè jou eksetera jan se te te gen yon swit ansanm avèk ti bagay ke yo fè nan èpòt la jis pou gade si w gen fyèv pase yon tès eksetera donk Te gen yon swit ansanm avèk ou di gout bon. Donk lè ke li wè li gen sentom grip, di kou li te kontakte MSPP pou yo te fèl pase yon egzamen. E li ekri yo an jodi, an lan demen ki se 18 mars, yo te vini lakay li, yo fèl pase egzamen an. Yo te dil ke yap ba li rezilta a nan mwen de 24 lò. Bon mwen menm pèsonèlman m pa konnen a kisa ke yo te fè egzamen an, a ki aparèy. Donk, nan mwen de 24 è, rezilta Audi Woodbury yo te sipoze disponib. Daprè sa li fè konnen tou, se ke mspp te garanti l ke ap gen yon konfidansyalite ant ou. Sa vle di ke menm si l ta genyen maladi a, menm si l pa ta genyen l, sa ap rete antre li menm ansanm avèk mspp. Donk, se yon bagay ki nòmal, konfidansyalite ant pasyan e medsen an se yon bagay ki nòmal. Paske an medsin gen sa k rele konfidansyalite medikal. Sa vle di, kèlkeswa maladi yon pasyan ta genyen, lopital ap revele l ba. kèlkeswa moun nan. Epi, m te di kòrèk paske m s on pèsonalite piblik e si tout fwa m s on moun ki enfekte, n ap pran dispozisyon ki pou fèt yo. Sètadi, vin chache m, mete m an karantèn kote m dwe an. Good.
Donk se sa ke li te di yo. Ap genyen konfidansyalite, yon fwa ke nou jwenn tès la li pozitif, n ap vin dèyè m, n ap fè suit nesesè yo. N ap mete m an karantèn kote nou dwe mete m nan. Donk, s on bagay ki te klè ke otomatikman tès lan pozitif, ke moun MSPP yo t ap vin dèyè ou di ou mete l an karantèn tou senpleman. Donk, s on bagay ki nòmal vi ke tès lan te pozitif, yo vin dèyè l. Jan anpil nan nou kapab wè l sou Facebook, Bicha ki te mande an voum lajan pou yo kapab fè yon reklam pou kesyon kowona. Alors ou di ou bwè fè konnen ke reklam nan se tap yo 3 ki tap sou li se te Bicha, Darline Desca epi Woody Roodboy e bidjè a te 50 mil m pa konn si se goud, m pa konn si se dola, m pa konn si se dola ayisyen, m pa konn si se dola ameriken men li te 50 mil. Donk si nou menm nou vle plis enfòmasyon nou kapab ale chèche konnen ki 50 mil kisa. Donk si tout fwa nou menm nou vle plis enfòmasyon nou ka al chèche konnen 50 mil kisa. Se se 50 mil ti wòch. Brèf, a landemen ke mspp te vin fè tès lan pou di woodboy. Sorry but limyè lan ti jan nwi m oblije mete linèt. Donk, a landemen ke mspp vin fè tès lan pou di woodboy, pou di woodboy vin aprann ke li gen kowonaviris nan bouch yon animatè. Scoop! Animatè. youtubè, moun k ap travay sou rezo sosyo yo. Li toujou pi bon pou nou kite moun nan di ki sa l genyen, olye ke se nou menm k ap kouri bri, olye ke se nou menm k ap bay enfòmasyon, san ke moun nan li menm li pa okouran, paske sa ka gen enpak negatif sou li, sou fanmi l, sou antouraj li, ok. Deja nou konnen Ayisyen pa manje anyen frèt, di kouch lè ke ou jis fè konnen ke wè li gen kowona li di sou dat nou konnen deja ke gen de seri de moun ki pa ta pè al fè de seri de zak etc ki kapab mete lavi moun an danje e byen sur li te sibi de seri de li te sibi de seri de menas etc donk machann mikro yo machann mikro yo moun ki te swadizan fè lekòl jounalis yo. M pa kwè m ta kite mwen menm ki son youtubè ki pat aprann sa ki pat aprann okenn bagay okenn lekòl vin ba nou konsèy sa ta vrèman fè wont donk machann mikro yo vrèman li ta pi bon pou nou eseye de fè enfòmasyon kite moun ki konsène an bay li epi tou mspp tou m twouve nou lang nou pa nan bouch nou ditou ki fè ke nou te garanti konfidansyalite ant nou ant pasyan an avèk nou menm epi sa vin rive ke se sou rezo sosyo li vin aprann li donk franchman lang nou pa nan bouch nou answit e vu ke ou diw bay se atravè yon tweet ke li vin konnen kel gen kowona li te kontakte MSPP poul te mande yo de kwa il anè pou kisa mwen gen tès mwen an pozitif epi se yon se nan bouch yon moun ke mwen vin konnen ke mwen. Pozitif, donk pou ki sa egzakteman? E otomatik pandan menm ke l ap pale ansanm avèk msvp, yo debake lakay li, yo vin chèche l. Donk pati sa ki te vrèman vrèman enteresan pou mwen nan live la. Jan Roody Roodboy pale, nou konprann klèman ke yo te sekestre l. yo te kaptire l, yo te kid na p klèman. Klèman se sa l fè konprann. Ok? Paske jan li eksplike bagay la, like yo vini lakay li, yo pot 8 a 10 machin, machin vit tente, 2 anbilans, like. Se yon sekrestasyon sa ye, se yon sekestasyon. M pa konnen, ou di Roodboy pa di l, pa di wi se sa l ye, men jan l eksplike l se sa l ye. Epi yo vin lakay li, yo pran li, epi li di fòk madanm ni ale tou eksetera, yo di l yo pral mete l bèsistèn, y ap mete madanm ni taba, li di non, li vle menm kote like menm antouraj ansanm avèk madanm ni, yo di l yo pral mete l mibalè, madanm ni ap rete taba, li di non, jiskaske yo fini pa konkli ke tou lè de pral mibalè. Lè l rive nan lopital Mirebalais a, li fè konnen ke tout moun te vrèman janti avè l, like, te vrèman ba l yon swen ki te vrèman nòmal. Men, yo te entèdi l avèk telefòn. E deja sou wout la, lè l prale Mirebalais a, tout machin vit tente ki te swadizan vin akonpanye l yo, li pa t santi prezans yo ankò. E lè yo rive mòn, anba mòn kabrit, chofè anbilans lan desann. Kitel nan abri nan san sèl li menm like. Sa son sekestrasyon. Sa se yon sekestrasyon. Ou pran moun nan lakay li, ou pral mennenl nan lopital. Like madanm ni ap lap di w men kijan pou w fè pou trete madanm ni, nou pa bal tan poul di nou men ki machin, pran tèl machin, mete pitit li like yon timoun. like 1 an 1 an 1 mwa oubyen m pa konnen an like nou maltrete madanm ni nan sans paske ou pa ka fè yon fi vwayaje avèk yon timoun sou li nan dèyè do an anbilans pou soti la ale nenpòt kote li ye a like l ap di nou pran tèl machin mete timoun nan nan machin nan chèz li ki fèt pou sa nou pa ba l tan pou sa nou jis like tout fason sekestrasyon mwen menm like. No Nan yon peyi serye sa pap fèt konsa Ou paka jis pran moun non No Dayè li di li di li te saj Like li kowopere nòmalman Nou paka jis ap No Depi n rive mòn kabrit avèl ankò nou nou kanpe machin nan nan mitan wout lan Like chofè desann Ki entansyon nou anfèt Yon bagay ke ou di nou poko di ankò euh. yo te entèdi l avèk telefòn alòske Bèlj ki te genyen l nan ki te youn nan 2 ka yo te rekonèt yo avèk yon lòt dam ankò yo te gen aksè a telefòn men li menm yo te retire telefòn li. Èske lefèt ke yo te retire telefòn li an se pou l te ka pa pale? Èske se pou l te ka pa di kisa k ap pase? Kijan yo like Humm poukisa yo te retire telefòn li nan men l? Pou sa pat bal aksè a telefòn. Map byen jwe. Byen jwe. Map byen jwe. Si nou konnen like nou dwat konsa pou kisa nou pat bal aksè a telefòn. An tou ka map ajoute pou m di nou ke li fè nou konnen ke ou kapab toujou gen viris la men ou pa prezante okenn sentom oubyen ou prezante youn nan sentom yo epi li te fè nou konnen ke Li jis yo pa janm bal okenn medikaman yo jis ap pran pou kontwole tanperati kò l etc sa ke yo pa janm bal okenn medikaman like se kòm si m ta di w son son yon repo ou di ta al pran tou senpleman epi nan kite di m sa nou panse nan kòmantè a paske mwen menm dosye sa li yon ti jan louch m pa konnen m twouve l yon ti jan louch. Gon bagay ki pa dwat ok donk eske li te genyenn wi li te genyenn paske li te genyenn grip nòmalman yo te metel an izolasyon e aprè yon sèten tan li bon ok donk wi li te genyenn sa nou kapab di ke li te genyenn e li menm tou li di ke li te genyenn donk li di afèl nou dakò Tès lan te, swadizan tès yo te fè li te pozitif, di kou li te genyen, sa nou dakò a sa. Li pa t genyen dan le, dan le sans ke li te gen dwa jis gen yon grip nòmal, vi ke, like, li te gen dwa jis gen yon grip nòmal, tou senpleman. Sa, sa, sa se pe, sa se pe ke se te yon grip nòmal ke li te genyen, vi ke li pa t genyen rezilta tès kowona sou lè men pou l te wè ke wi li pozitif. E m pa konnen si l jwenn li, si l ta jwenn li kounye a, sa t ap bay otorite yo tan pou yo ta falsifye tès lan, donk tout sa kapab de rezon ki pwouve ke li pa t genyen, yo te jis ap fè magwiy yo, ok. Donk vwala, se la ke mwen ap mete fen ansanm avèk videyo a, m espere li te fè nou plezi, m ap ba nou randevou trè pwochènman pou yon nouvo videyo, donk vwala. Pa bliye kite avi nou pou mwen nan kòmantè yo, ok. Bye!